Banm ankouraje yo pou subscribe, renmen video sa, fè kòmantè, patajel ak tout moun ke ou konnen si ou panse yap benefisye. Nou kwè ke Fritz Lalanne fè yon bon travay pou kapab fèn konnen sa kap pase nan peyi Dayiti chak jou. Men pafwa gon seri de gwo sijè kap fè aktyalite nan kominote a. Anpil ayisyen ap relem mandem frè Abner ban nou opinyon w fè n konnen kisa ke w panse de sa. Kòm nou konnen pou dè rezon pèsonèl mwen deside pou m pa pale de la politik ayisyèn e nou gen Fritz Lalane li responsab pou travay sa yo. Men medam se mesye semèn sa la se pa 2 mesaj ke m resevwa. Nan men anpil ayisyen ki di frè Abner nou ta vle tande opinyon w kisa pou w panse de gwo dosye sa gwo skandal sa kap fè bri dan la kominote ayisyèn nou kwè nou deja konnen ke lèzetazini damerik arete Reginald Boulos pandan ke nap pale la mesye sa li nan prizon dèzetazini e yo pwal depòte l. Reginald Boulos, ki se yon rezidan pèmanan dè Zetazini, ebyen peyi a akize l ke li fè dè bagay ki vyole privilèj sa ke l genyen an. Paske li fè dè zaksyon ki pa konfòm a la lwa dè Zetazini e relasyon entènasyonal. Selon sa ke yo deklare, Reginald Boulos, Itilize privilèj li tan l Ozetazini pou li kontribye nan destabilizasyon Dayiti. Pli presizeman, an kofyolo avèk yon gwoup kriminèl e teyoris Ayiti ki rele Viv Ansanm pou yo kontinye ap teyorize e kraze peyi a. Avèk bagay sa yo, donk, Mesye Boulos, pandan ke n ap pale la a, stati legal li revoke e li nan wout pou l al depòte. Mentnan, medam e mesye, kòman Ayiti pwal resevwa Reginald Boulos? Eske. Ameriken ta dwe depòte Reginald Boulos voye l an Ayiti. Yon peyi ki tèt anba. Yon peyi vrèman k ap travèse yon moman difisil. Ensekirite, enstabilite politik, grangou, mizè, enjistis. E kounye a la a, nou pral pran youn nan chèf bandi pou nou voye l an Ayiti. Selon mwen menm, sa se opinyon pa m, Reginald Boulos ta dwe transfere, bon m panse gen 2 chwa pou li. M gen 2 kote ke m panse ke yo ta dwe voye Reginald Boulos. Premyèman, chwa prefere a li menm, Alligator Alcatraz. Sa se premye chwa sim tap chwazi poum te depeyise misye m tap voyel la e kitel la dezyèm chwa li menm se voyel nan el salvadò voyel nan el salvadò paske la m panse reginal boulos tap jwenn yon plas. Trè konfòtab nan prizon sa a. Nan Alligator Alcatraz, yo t ap bay misye yon kalòj pou l rete, e la a, li ta pase tout rès vi l nan andwa sa a. Men, dezyèm chwa a, mèdam e mèsye, fòk Depatman Deta ta pale avèk Bukele. pou l ta aksepte resevwa Reginald Boulos nan prizon El Salvador. Men frè m ak sè m ayisyen, Ayiti pa kapab resevwa Reginald Boulos. Malerezman n pa gen lidè nan peyi Dayiti. Nou pa gen moun k ap defann peyi a. Paske si te gen moun an Ayiti k ap defann peyi Dayiti, Yo ta pale avèk Depatman Deta, avèk Marco Rubio pou yo di silvouplè pa voye eleman sa a nan peyi Dayiti. M konprann son Ayisyen ke l ye, men n pa gen kote n ka mete l an Ayiti. Paske lè l rive an Ayiti, medam e mesye, li pwal deklanche pi mal krim, geng, vyolans. Destabilizasyon nan peyi Dayiti. Ou mèt kwè m sa m di w la. E tande byen, se pa sèl Boulos ki pral depòte, gen anpil lòt moun ke yo pral pran la a. M pa p nome pèsòn paske m pa ta vle kraze sipriz la pou ou menm. Men medam e mesye, bagay la kòmanse. Sonje sa m toujou di nou. Pwoblèm peyi Dayiti. Wi, gen anpil etranje ki melanje ladan. Peyi tankou Lèzetazini, Lafrans, Kanada, anpil lòt peyi patisipe nan destabilizasyon peyi Dayiti. Men, se Ayisyen an menm ki kraze peyi l. Zam k ap antre ann Ayiti, se Ayisyen k achte yo. ki voye an Ayiti. Ilèvrè, lwa Dèzetazini rann li fasil pou nenpòt moun achte zam fasilman pou yo vann Ayiti. Men, zam sa yo, tranzaksyon sa yo, se Ayisyen an, Ayisyen, pitit tè Ayiti, ki genyen privilèj Ozetazini, ki achte zam e ki voye l lakay ou pou al touye w. Ayisyen ki fè l. Pa gen yon tranzaksyon malonèt ke nou wè k fèt an Ayiti ki pa genyen yon Ayisyen ladan l. Ayisyen, se yo menm ki rann Ayiti nan jan ke l ye a. Sa vle di, pandan n ap pale a, medam e mesye, Reginald Boulos pwal depòte. Li pwal depòte. Medam e mesye me rezon ki fèm pata renmen pou yo voye Reginald Boulos an Ayiti. Sam pral di la m pap jeneralize l men yon grann pati nan peyi dayiti yo renmen blanchi kriminèl. Tande byen sam di la. M pap jeneralize l, m pap di se tout ayisyen men yon grann pati nan peyi dayiti yo renmen blanchi kriminèl. Moun nan fè krim ni. Li parèt an Ayiti, medya a pral pran moun sa a e yo pral plase l kòm revolisyonè, kòm sovè. Tande byen, pinga nou sipriz, yo pran Reginald Boulos, yo voye l Ayiti. Lè li vin Ayiti, medya a, politisyen yo, avèk yon grann pati nan peyi a, Kapab deklare Boulos se yon viktim dè Etazini. Nan sans sa, li se yon lidè politik, li pwal patisipe nan politik, li ka menm kòmanse yon mouvman revolisyon e pèp ayisyen ap kanpe dèyè l. Deklare li kapab patisipe nan pwosès politik peyi a. Yeah! Paske pèp la bò kote pa yo, yo lèche nenpòt timoun chanje panse yo. Vann yo yon bagay ki pa reyèl. Moun nan fè krim, li pase nan prizon, li kondane, li konfese. Men lè l rive ann Ayiti, yo anbrase l, yo deklare, Men lidè a. Men revolisyonè a. Men sa ki pral sove nou. E yo bliye tout bagay ki moun sa te fè. Boulos rev en Haiti. Mwen garanti nou medam se mesye. Ba bay misye yon bon 6 mwa. Yon bon 1 an. Wap wè. Lap lib. E lèl fini. Lap nan politik. Li ka menm prezidan. Nan peyi d'Haiti. Memwa pèp nou an li kout. Banm di nou yon bagay ki rive. Pa twò lontan de sela m fè yon show. M tap esplike ki kote imigrasyon sa, bagay imigran sa, boat people, ayisyen kap kite peyi yo pou yo vin lòt peyi, kote l soti, kilè l kòmanse. Mwen esplike osi ki kote gang kòmanse. Medam e mesye, se pa de mesaj ke m resevwa. Mwen gen yon moun, m pap di kiyès, li menm li te fè pati. Ti gouvènman Duvalier, Jean Claude Duvalier, trè fon nan gouvènman an. Gen anpil osi ki te makout sou Duvalier, ki voye mesaj ban mwen fè m konnen ke pou m sispann bay pèp la manti, paske Duvalier avèk Jean Claude se pi bon prezidan ke Ayiti te janm genyen. E sa ki rele imigran an avèk geng lan pat kòmanse sou yo. Nan banm di yon bagay, se 2 moun, 2 moun trè enfliyan. Si m ta di non yo pap konnen kiyès, paske tout moun konnen kiyès ke yo ye, men m pap lonmen non yo. Paske konvèsasyon sa te fèt an prive. Men banm di yon bagay, si ou se yon etidyan distwa, Ou konprann Ayiti, ou etidye Ayiti, ou konnen ki kote geng kòmanse. Geng kòmanse an Ayiti, sa k rele bon geng lan, l kòmanse an 1959. Sa k rele bon geng lan, li kòmanse an Ayiti an 1959. Se lè sa l kòmanse. Medam e mesye, m pa bezwen konnen sa pèsòn di yo. Sa ki rele geng lan, li kòmanse an 1959 anba François Duvalier. Se lè sa l kòmanse. Paske, ban m di yon bagay, ilèvrè, jodi an la a, geng sa yo, yo se geng a sapat, men se menm ide a ke l ye. Li te kòmanse an 1959. Sa se youn. Dezyèman, medam se mesye, li rapòte, li ekri, li dokimante dan listwa ke rejim Divalye a se te rejim ki te pi opresiv nan emisfè lwès la nan moman sa a. M vle pou tande, etidye l e tyeke l. Se posib twaka moun k ap koute m la a, jodi an la a. Se moun petèt ki gen mwen de 50 ane. Ou pa t fèt nan rèy sa a e ou pa li istwa a, ou pap konnen. Si w pi jèn toujou, ou pa konn anyen de bagay sa yo. Ou sèlman konnen sa w wè jodi an la a, men ou pa konnen sa k t ap pase lontan lòske mesye sa yo te sou pouvwa. Sou rejim Duvalier a, misye touye plis pase 60 mil moun ke l pa t renmen, ke l te wè yo kòm ènmi. E se sou misye moun kòmanse kouri kite peyi Dayiti pou y al refije lòt peyi. Se sou Divalye li kòmanse. Te gon moman, se tèlman te gen grangou nan peyi a, menm moun pa jwenn travay nan peyi a. Ki sa Divalye fè? Li voye Ayisyen an, li vann yo, nou ka di vann, voye yo nan Repiblik Dominiken pou y al travay pou y al koupe kann. Se Divalye ki voye yo. Li pran yon kontra avèk Dominiken, li ranmase Ayisyen kon krab, voye yo al travay. Pi al koupe kann sendomeng. Kiyes ki resevwa lajan an? Duvalier. M vle pou nou konprann bagay sa yo ekri nan listwa. Yo pa ka efase. Yo nan dokiman dominiken. Yo nan dokiman ayisyen. E le mond genyen yo. Ou pa ka kache bagay sa yo. Lè m son ayisyen m di w yo. Se posib ou ka panse oh Abner ap pale mal de ayisyen. Non. Bagay sa yo reyèl. Istwa sa yo, yo partou dan le mond antye. Ou pa ka efase yo vrèman. Geng kòmanse an 1959, lòske Papa Doc Duvalier kreye Tonton Makout. Yes, sa se te premye geng. Ou pa t konn sa? Mh. Se te premye geng ki egziste lan peyi Dayiti. M te gen tant mwen ki te nan tonton makout. Paske tout moun ka tonton makout an Ayiti. Yo ba w yon gwo chanbre ble pou mete sou ou. Bagay la cho. Yon bout baton ou pandye bò kote ou, oubyen yon bout fizi, yon bout revòlvè nan senti ou. Ou se chèf. Ou bat moun ke w vle. Ou oprese moun ke w vle. Ou pran byen moun ke w vle. Depi w se chèf. ou fè pati de gang sa pa gen anyen ou pap fè nan peyi a pa gen lwa pa gen kontwòl tout moun se chèf si w sipòte Duvalier ou se chèf e sa ke l te ye alò yon moun ki bliye bagay sa yo ou bliye m sonje m ti moun m pral lekòl moun sa yo nan tout lari. ap lage baton sou do malere. Eske nou konprann? Apre sa yo vin gen leopa, tout se menm gwoup yo. Tout la pou sèvi kiyès? Rejim nan. Pandan se tan, entelektyèl pa ka rete, atis pa ka rete, mizisyen pa ka rete, moun k ap pale laverite pa ka rete, dwa imen Paka rete ou pale ou mouri. Sanba kabann pwal kache m sonje mesye m timoun manmanm ap koute radyo.